E map di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa a chak grenn moun ki pral gen pou yo gad videyo sa. Jodi an e samdi, samdi 12 jiyè 2025. Map fè ti videyo sa m pale avèk pèp ayisyen an, e map fè ti videyo sa pou m pale avèk dyaspora yo, moun tps, moun Biden yo ki nan yon sitiyasyon ki ekstrememan difisil. Kote ke 9 vòlè, 9 zenglendou plis yon premye minis vòlè, yon premye minis zenglendou, e nan sousi pou yo ka ret sou pouvwa, di administrasyon Biden nan e ke gen gwo pwogrè k fèt sou plan sekirite an Ayiti, li ka voye moun yo tounen. E map fè nou konnen rezon k fè l di sa. Se paske petèt menm nou menm nou te konn ap aplodi yo lè yo t ap lage dwòn nan katye popilè yo pou tiye malere malerèz. Kounye an, yo peye jounalis visye, jounalis grangou pou fè pwopagann pou yo. Yo peye ti blogè visye, ti blogè grangou fè pwopagann pou yo. Kounye an, nou menm petèt nou t ap bat bravo. Enben, se an fonksyon de sa yo lage dwòn nan katye popilè yo ki fè misye di. E sou plan sekirite gen amelyorasyon nan batay yo di, nan swadizan batay yo di y ap mennen kont gang, kont teworis. Antouka e pa sa ki enpòtan, sa k pi enpòtan se pou tout moun ki nan dyaspora yo, tout moun tps, tout moun Biden, moun ki gen paspò ameriken, moun ki gen green card, pou nou tout fon sèl, pou nou tout fon sèl pou nou sipòte Ayisyen parèy nou paske peyi a pa bon. Poko gen kondisyon kreye ni vre pou moun vini. Ok sak gen an ayiti la nou poko ka resevwa moun menm nou poko ka resevwa moun manti visye vòlè yo ap bay pou yo ka ret sou pouvwa e grenn repwòch map gen poum fè nou menm nan dyaspora pafwa nap di babekyou ou konn kay nèg yo al mache pran yo pa bliye nèg yo gen lapolis yo gen lame kap pwoteje yo Kounye an, yo pran pèp la, yo jwe nan tèt nou, yo vin a yon bagay ki rele brigad. Sa vle di pou nou rive pran nèg sa yo, fò m goumen a brigad la, fò m goumen a lapolis, fò m goumen a lame. Tandike, repwòch mwen pou nou kounye an, ki sa l ye? Tout nèg sa yo nèt madanm yo a pitit yo a letranje. Men sa w konnen k rive nou aletranje, nou konn peyi a gen lwa, nou pè, e sou telefòn nan e sou rezo sosyal la n ap plede pale. Si madan Andre Michel an Frans, pa gen Ayisyen an Frans. Fanmi Evalière Beauplan, fanmi Evalière Beauplan. Yo Miami nou papa gen ayisyen Miami par kont wap wè nap pè atake yo sak fè nap pè atake yo paske nou konnen a peyi sa gen jistis ladanl si gen si nal fon bagay yo ka arete nou mete nou nan prizon depòte epi kòmsi nou toujou ap met moun devan antouka sèl sak ka retire nou nan tout sa nou ye la son bagay ki rele solidarite an nou met tèt nou ansanm moun ki gen green card janm di an moun ki. Gen gen gen sitizen ship yo nan men yo ki sitizen fon sèl avèk moun Biden moun tps poun gade kòman n ka retire moun yo nan sa yo ye la paske nou menm lan viv ansanm gon konsyans kap pran la gon konsyans kap pran e lè nou ap tande sak rive frè ak sè nou anba raje a nou di sa deja fò w pata moun ditou. Pou sa pa ta fò mal. Kounye a nou menm bò kote pa nou, n ap eseye aranje nou pou nou wè kòman nou kapab fè pou peyi a retounen vivab ankò pou moun ka viv ladan l e ke pou si yon moun kite peyi a pou al pase mizè anba raje pou pa di se nou menm. E lòt rezon ki fèm fè video sa se poum ka reponn izolan e m tap tande izolan ki tap pale avèk janmsotba e dantredje map di tout sa izolan di nèt nan janmsotba yo 90 pousan, 95 pousan nan sa izo nan di a janm sot ba yo e la verite. 90 pousan ak 95 pousan sa izolan di nan janm sot ba yo e se la verite yo ye. Men atansyon izolan. Banm rale kèk byen fè. Alo, banm rale kèk bagay ou fè E ke ki merite pou moun onore e ke ki se bon bagay yo ye. Efektivman, ou se yon nèg ki patisipe nan foutbòl. Pa egzanp, ekip ou gen Akayè a, ou wè nan ki nivo ekip la te moute gras a ou menm. M sonje anba Dèlma, efektivman, ou vin met yon paryaj ba m, e se sa k fè m di 95 pousan sa w di a e verite, lè nou fèk rankontre, E ou vin met maryaj pa m lan e ke mwen te di w m pa bezwen lajan nan men w. M pa bezwen lajan. Sa ki enpòtan, si maryaj pa m lan ap ouvri la, gon ekip ti jenn fanm, ti jenn gason nan zòn nan la, se yo k pou travay ladan l. Paske imaj y ap bay de geto a e bandi, se nèg a zam e pa moun sa yo sèlman k genyen. Efektivman, w te aksepte mete l. E sa k te pi bèl nan bagay sa yo, e pa t fanmi m. ki te travay ladan l. M pa t menm kwè gen nèg ki gen zam ki te gen fanmi yo ki te travay ladan l. Se timoun zòn nan ki gen nivo, gen ki fè filo, gen ki te nan inivèsite e ke se yo menm nou te mete, yo vini yo travay nan bagay la aprè y al lekòl yo, y al etidye nòmalman. M sonje tou, m t ap òganize chanpyona ba Dèlma e non sèlman yo te ban m konbyen douzèn mayo pou chanpyona lè m ap fè final la. Nan final chanpyona yo te ba nou yon pakèt konbyen douzèn mayo E ou te ban mwen prèske 50 mil goud pou prim twazyèm plas la. Swa, wè, m kwè te pou prim twazyèm plas la, ou te ban m 50 mil goud. M sonje, m sonje sòm nan men m pa t, men, swa e pou twazyèm plas la oubyen pou dezyèm plas, m pa sonje. E m sonje tou, ou t ap fè demach lè te gen Jenèv, Jepep, Pou te gen yon lapè ki te fèt pou tout geto yo te reyini. Potko gen viv ansanm, te gen Jenèv Jepèp. Lè sa a, ou menm, ou t ap eseye fè yon demach pou wè kòman pou tout geto yo te ka fè kanpe sou batay y ap mennen an pou nou tout te met tèt nou ansanm. Tout sa yo, Izolan, se bagay ki merite pou nou felisite. E mwen menm mwen toujou felisite l, m toujou konn sa yo. Nou pa, nou pa, nou pa, nou pa moun fou kòmsi nou e mal sèlman nou wè sa w fè ki byen yo nou pa. Nou pap pale de yo non. Nou konn nou konn tout sa w fè k byen yo. M felisite w. Men kounye a ban m antre nan lòt bagay ou di nan jan m sot ba yo toujou. Nan jan m sot ba ou di ou te pran lari a ou t al fè manifestasyon kont Jovenel Moise paske Matisan te gentan pèdi. An n ret nan pati sa Izolan. Jodi a la ki kantite zòn ki pèdi? Paske m pa vle ale m vle metodik Nan video sa map fè a paske m pral pran Solino lòt kote w di k pèdi yo wi. Ou te pran lari nan manifestasyon ok ou t al mande pou Jovenel kite pouvwa ou tap di jan Jovenel tap dirije a pa bon paske Matisan sèlman te pèdi sèlman Matisan ki te pèdi. Ou te pran la rue pou ta al mande e ke pou Jovenel ale. Jodi a Izolan, Solino pèdi, gon bò nan Gresye k pèdi. Plato Santral gon bò ladan l ki pèdi. Kafoufèy pèdi. E Plas Jeremi lakay ou li pèdi. An e Dèlma 30 pèdi. Sa vle di, si, paske m vle w lwayal, m t ap tande w t ap pale, fòk ou lwayal. Si w di w te leve kanpe kont Jovenel, se paske Matisan te gentan pèdi, paske Jovenel t ap mal dirije. Kounye a ki kantite zòn ki pèdi la ki fè w poko leve kanpe? Ki kantite zòn ki pèdi ki fè w poko leve kanpe? Sa fè 1. Dezyèmman izolan. Ou pale, ou di, si m fè tout moun retounen lakay yo, ou menm Wap pran lari pou vin manifeste avèk pèp la. Si m fè tout moun retounen. Ankò yon fwa, ou pa fin lwayal nèt. Ban m eksplike w poukisa. Ban m eksplike w poukisa. Sa k fè moun yo kite lakay yo jodi a, se paske zanmi w, m pa pral di bòs ou, m di zanmi w, wè pa respè pou, wè m ap pale avè w Izolan, m ap pale anpil respè. Zanmi w Dimitri Vob te gen yon kontra blakawout, gen yon ti nèg nwè, nèg mòn, gwo djòl, peyizan, gras a François Duvalier, te vin mete nou sou moun, pa janm bliye sa pèp ayisyen se François Duvalier a pati de mouvman nwaris 1957 lan ki fè ti nèg nwè ka okipe gwo fonksyon. Ti nèg nwè sa k rele Jovenel Moïse la, zanmi w Dimitri Vorbe te konn ap touche 12 konbyen milyon dola. pa mwa. Li pran kòb sa a, li envesti nan swadizan sa nou rele klas politik la ki gen svp ladan l. M pa pral nan site non pou n fè videyo a pi kout. Enben Izolan, se nèg sa yo kounye a k ap destabilize peyi a, enpeche prezidan Jovenel Moïse travay. Se nèg sa yo k met zam nan katye popilè wi. Izolan èske w konnen lè Jenèf kreye Jovenel Moïse pa t gen anyen pou l wè a gang? Men mwen di manti mwen gen jounalis ki kontinye ap fè manti kap krache sou kadav prezidan yo touye l yo detwi karaktè l yo detwi karaktè l yo asasinen l epi menm nan lanmò l nou kontinye ap detwi karaktè l Jovenel pat gen anyen pou l wè a gang manti mwen Babekyou k di l Jenèf se te emanasyon Jimmy Cherizier Babekyou Andris Iska Krisla. ki te vin met tèt li a tout lòt nèg yo ki te vin fòme G9. Kounye an Izolan, zanmi w Dimitri Vorbe, paske Jovenel t ap koupe kontra l pou l te bay peyi a kouran 24 sou 24, itilize, jan m sot di w lan, klas politik la, jounalis visye, jounalis kowonpi, Enben, li tou pase, li tou pran nou tou. Li tou itilize nou menm atis kowonpi, atis visye ki pa janm pran okenn inisyativ nan peyi an. Lè m di nou pa pran inisyativ lan, kòmsi pou n patisipe aktivman nan seri de pwojè devlopman. Enben. Dimitri vob sèvi avèk ou Li fè w pran lari pou vin mande si Jovenel ap e pou Jovenel ale Men Jovenel Moïse pat gen anyen pou l te wè avèk e Genèf Kounye a se nèg sdp yo se nèg Dimitri vob tap finanse yo Ou wè bandi Dimitri vob finanse w Paske ou menm ou pa konn met zam nan geto a Men sa pat enpeche paske w te vin jwe pou nou nan geto a yo te di e bandi w ye e gang ou ye Ou menm yo ou pa konn bay gen 3 zam. Men malgre sa jounalis ki kache bouda yo aletranje te sòti pou yo fè w pase pou gang. Ebyen se menm politik manti sa yo m fè sou Jovenel. Men sa yo t ap di w sou Jovenel yo e te manti. Ebyen kounye a se nèg sa yo ki met zam nan katye popilè yo ok ki vin kreye je nèf anfas viv anfas je pèp ebyen se zam sa yo te mete nan katye popilè yo kreye je nèf pou yo te destabilize Jovenel la jodi a vin bay viv ansanm kounye a izolan ou di pou m fè moun solino tounen lakay yo. Pou fè moun malere malerès rete lakay yo epi lè sa wap pran lari. La ankò wap bay manti. Wap kache paske w paka pran lari poutèt zanmi w. Si a yon lòt moun tap pale, m tap di bòs li, men ou menm map di zanmi. E m renmen senserite w, lè janm sot ba mande w, Dimitri Vorbe ou di yè pou lavi. Paske ou rekonèt kantite byen Dimitri Vorbe fè pou ou. Efektivman, ou di lè gen timoun yo bay bous detid ki pa ka al etidye, ou al kot Dimitri Vorbe, Dimitri Vorbe e egzekite sa yo pou ou. Se trè byen. Le pavé mosaïque, jan m t ap eksplike ti konpè k rele Theriel la, le bien et le mal. Ou fè anpil byen, men fò w aksepte sa se yon mal li ye. Si efektivman ou vle pran lari Al gade lè w te pran lari kont Jovenel Moise, ou tap mande, ou tap di chak dimanch wap nan degwenn Jovenel Moise. Si efektivman e paske Jovenel tap mal dirije ki fè w te pran lari, jodi a la ou ta dwe nan lari chak jou, e pa chak dimanch pou ta nan lari. Jodi a la, Izolan sipoze nan lari. Paske ou te pran lari a e paske Jovenel tap mal dirije. Ou te pran lari an se paske Matisan te apèn pèdi. Bon jounen jodi a gen tout kote sa w m sou site la k pèdi. Jounen jodi a gen tout kote sa w k pèdi. Fò w koyeran frè m. Fò w koyeran. Yè fò w koyeran. E pou w di moun yo fò w fin lwayal nèt. Ou kòmanse lwayal fò w lwayal nèt. Fò di moun yo te pran lari paske zanmi Dimitri Vorbe te nan yon goumen a Jovenel Moïse pou kontra l ki te koupe. Ou te pran lari pou te pou te sipòte zanmi w Dimitri Vorbe. Menm jan Ti Djo Zeni te vin sipòte w. Se pa lòt bagay non. E konsa pou bay li. Kounye an, pa gen challenge. M ap tou di jan m sot ba sa. Ou pran kèm. Men pa gen okenn challenge. Kesyon Izolan ap vin di m e ke fòk moun nan katye popilè yo retounen pou pran lari. E pa vre. Lè w te pran lari pou Jovenel, lè w te pran lari sou Jovenel la, pa t gen tout katye sa yo ki te pèdi. Ba yo te pi bon sou Jovenel. Si w te pran lari sou Jovenel efektivman, se paske Matisan te pèdi. Ebyen, jodi a ki kantite zòn ki pèdi kounye a ki ta merite pou pran lari? Si sou Jovenel Moïse, ou di Jovenel tap mal dirije peyi a jan l te ye la, jodi a la, an n gade 4 tran aprè nou fin tiye l. An n gad lè, Izolan, an n fè yon konparezon ant lè Jovenel te la w te nan lari an avèk jodi a kote m chita m ap fè videyo sa 12 jiyè 2025 lan. M ta renmen m ta renmen w fè sa. Ebyen lè m ap tande w ou kòrèk mwen di l mwen di w kòrèk. Tout sa w t ap rakonte yo ou fè yo vre nan geto a. Gen bagay ou di w sibi nan geto a efektivman w sibi yo vre. Men mwen menm m fè pati de nèg ki fyè de ou. M fè pati de nèg ki fyè de ou, ti nèg kòmsi geto jan w di an, ti nèg ki sòti anba a la, epi ou kòmsi mizikalman ou reyisi, paske pa gen yon moun la jodi a depi y ap pale de mizik ayisyèn ou di Izolan pou l pa konn kiyès ki Izolan. Mizikalman, ou reyisi. Ekonomikman, ou reyisi nan yon mouvman rap kote ke pa gen anpil rapè ki fini byen. Pa gen anpil rapè ki gen lajan an Ayiti. Moun ki fè mizik rap an Ayiti, yo fè l pa amou. Rapè ayisyen chante pa amou. Rapè ayisyen chante pou yo ka atis, pou yo ka sipèsta. Men an tèm ekonomik, rapè ayisyen pa gen lajan. Men ou menm ekonomikman ou sòti tèt ou. M fyè de ou. E se yo sa fè pati de batay pa m nan nan Nouvèl Ayiti a. E m tande jan misye Odba di e ke si M fè egzakteman sa Izolan di an, fè moun yo tounen, l ap vin envesti. Janm sot ba? Zanmi Izolan t ap fè touye w. Ou genlè poko konprann sa k sistèm nan, kòm kriminolog. Ou poko konprann sa k sistèm ki gen Ayiti an. Alò, ou konnen ou pa twò, ou pa la, ou pa konprann sa k sistèm nan. Ou pa t ap ka vin envesti la a gason m. Okontrè, m t ap kontan. M t ap tande Janm sot ba Motòz. M anvi viv sa. Janmsotba motors ou gen maison machine an Haiti Janmsotba market Janmsotba cargo shipping oh m tap kontan konbyen ti nèg nwa wè ki gen baay sa nan system sa wi nan monchè Janmsotba monchè ou ka gen boutique ou pap janm ka gen market ou ka achte machine aletranje pou vin pou vin pou voye ayiti men w pap janm ka gen mezon machin paske zanmi izolan yo zanmi izolan yo pran sistèm sa pou li yo kontwole sistèm lan kòm kounye a vin gen viv ansanm Yo pap jwenn ti nèg ghetto pou fè sa pou yo. E wap pale sou rezo a la. E paske e sou rezo a ou ye wi. Men si se antre ou antre ou vin fè devlopman nan peyi a. M ba w garanti nèg ti nèg nèg e e sa n rele boujwa an Ayiti pa nan konpetisyon a moun non. E gade w tap gade w wè e e si se jan m sot ba motors ou gade w wè l pran dife. E gade w tap gade si se jan m sot ba makèt ou wè l pran dife. E gade w gade w wè e e otorizasyon pou ouvè mezon an ou pa janm ka genyen l wi. Otorizasyon pou ouvè mezon machin nan gade ou gade ou patap janm ka genyenl kiyès ou konnen ki patap janm ba oul ti nèg nwè parèy ou ti nèg nwè François Duvalier goumen pou fè yo ka vin minis vin fè yo ka direktè jeneral jodia enben se ti nèg nwè sa yo wi e ke milat yo siwolibanè yo tap sèvi avèw pou yo pa janm baw otorizasyon pou ouvè makèt la otorizasyon pou ouvè mezon machin nan hein janm sot ba gen bagay. Ou kwè nan etude ou menn. Gade m di w m renmen sa ou pran kè m. Wè. M te deja renmen liv deja menn. Ou fè m retounen ou konprann jan m di w lan. Ou fè m retounen ap frape ankò wi. M tou pwofite de ti brek yo ban mwen an. M kreye yon inèdtan chak jou kounye a pou m li. Yon inèdtan dezèdtan chak jou m fè yon ti lekti. Men sak gen an Haiti a kite moun ki konnen explique li. Sak gen an Haiti a kite moun ki konnen explique li. M pa gen pwoblèm pèsonèl ak Izolan. E m swete Izolan pa pranl de fason pèsonèl. M pa gen pwoblèm pèsonèl avè w. Men, ti jenn gason ki sòti, ou sòti lwen pou w rive kote w ye la, kounye a pou m ta vin gen pwoblèm pèsonèl avè w? Ou sòti lwen pou w rive kote w ye la, kounye a pou m ta fristre pou siksè w, pou reyisit ou? Jamè. Sa m gen avè w la l pa pèsonèl. Samy avon la li politik. Ou gon zanmi w ki envesti gwo lajan pou destabilize peyi a. E se zanmi w sa. ki pran tèt ou, ki sèvi avè w, ki fè w pran lari, e ke w ap mande pou Jovenel ale. Jodi a, a moun zanmi w, a moun zanmi w lan te sèvi yo, pou yo te destabilize peyi a, pou yo te met zam nan katye popilè yo, pou te mande pou Jovenel ale, jodi a, se moun sa yo ki sou pouvwa. Moun lè w te pran lari ou tap di jovenel ap mal dirije jovenel pa bon e men matisan pèdi men sesi e yok sou pouvwa moun sa yo fè plis dega ke jovenel moise ebyen kounya ou sipoze pran lari an pou wap manifeste kont moun sa yo sep tankou bonjou lòt moun kap vin met lòt bagay ou konnen nou gon pèp ki renmen ti zigzani yon pèp ki renmen zen yon pèp ki renmen met pase genyen. Sam gen a volan li politik li pa anyen pèsonèl piga moun vin pranl pou vin metel sou plan pèsonèl ok ou te pran lari a enfo kont jovenel ou te pran lari a pou gran mesi kont jovenel e lè ou te pran lari a pou gran mesi e pat okenn paske jovenel tap mal dirije se paske enterè zanmiw ou te menase Yo itilize w pou enterè zanmi w ki menase ou pran lari an. Epi m fini. Kounye a sa m mande w, pa, pa, pa, rete lwayal jan w lwayal la. Rete loyal jan w loyal la rete konsa. Ou kòmanse bay tout verite yo, kounye a pa vin pase sou kote. M pap menm di defann tèt ou. Lè w ap vin di, o paske Jovenel t ap mal dirije, paske kounye a se ou k pral mete lòt bagay. Paske si w di w te pou lari a paske Jovenel t ap mal dirije, sa 9 vòlè sa yo ap fè la? Sa premye minis la ap fè la? Sa 9 kalanbè sa yo ap fè nan tèt peyi a la? Sa 9 chawony santi sa yo ap fè nan tèt peyi a. Si efektivman ou te pran lari se paske Jovenel Moïse tap mal dirije. Ou te sipoze nan lari an la. Wap dim konsa. Bon, bon Izolan kounye a wè, pawòl sa pito retire l nèt. O kòman ou pral mande yon moun ki nan yon kan pou l manifeste. Bon moun nan te lakay li. Li wonfle, menm lè kay lan antòl, menm lè l te ti kay kraze, moun nan te lakay li, li wonfle, l pete jan l vle. Nou te pran lari, nou te fè yo pran lari. Alevwa kounye a moun nan anba tant. E kounye a pou t ap motive moun yo pou yo pran lari izolan. Ou a wè Djo si w di yon moun an al manifeste, lè l sòti l al manifeste, lè l tounen yo ka pran tant li, yo ka kraze l. Bon e kounye a moun nan pa posede anyen, e kounye a pou moun nan pi vyolan, e kounye a pou moun nan pi frajil. Se kounye an pou moun nan pi frajil. Sa w di a pa kanpe sou anyen. Sa w di a pa kanpe sou anyen. Kesyon fè moun yo tounen moun non. Ou kontre wap pran moun yo an ba kan. Wap pran moun yo an ba trèt la wap pran lari. Paske lè w te pran lari sou Jovenel la, moun yo te lakay yo. Moun yo te lakay yo. Yo te gen, omwen yo te ka achte sachè dlo a 3 pou 5, 3 pou 5 goud. Kounye a sachè dlo a e pa 3 pou 5 yo l al vann? Konbyen kòb ti mamit diri vann sou, te vann sou Jovenel? Konbyen kòb ti mamit diri ap vann kounye an la Izolan? Se kounye an pou pran moun yo pou pran lari. Se kounye an pou pran tèt manifestasyon. Se kounya pou fè ti djo vin sipòte w. M vin sipòte izolan. Bon e kounya pèp la gen bezwen w wi. Lè yo te fè w pran lari an. Se paske enterè yo te menase. Men kounya pèp la bezwen w. Pèp wap di w renmen an. Ghetto ou soti ladanl lan. Ghetto ki ki wè menm lè tout moun ap baw love kounye a ap baw love pou izolan. Sonje nou te gen antesedan nou nan jakmel avèk tonton tidiozeni sonje nou te gen antesedan sa avèl jodi a si tidiozeni ka vin sipòte w se paske w fè yon pakèt travay nan vi w Men avan sa ou sonje istwa yo di ki imilyasyon tonton ti Joe Zeni te ba nou nan Jakmèl? Sak ti Joe Zeni vin sipòte w paske ou fè yon pakèt efò nan vi w. Men jodi a fò w resòti ankò pou ti Joe Zeni vin sipòte w. Lòt bagay ankò Izolan, pawòl nou gen yon pakèt pouvwa wi menn. E sa map di a kounya l valab pou tout atis ayisyen ki pa janm angaje nou e sa m tap di a wi nou pa angaje nou kote ke tout atis ayisyen pran pran pran desizyon ou wè lè enterè bòs nou k menase tout atis ayisyen nou met tèt nou ansanm men lè se enterè ti malere lè se enterè peyi a nou youn pa prezante nou te sipoze nan lari kòmsi pou nap gide pèp la e nou menm atis yo. Ou byen nap fè dè video kote ke nap di pèp la fòn leve kanpe, ou byen nap vin avèk dè mesaj de pè, de solidarite, nap vin avèk dè mesaj, ou konprann mwen, nap pran dè zangajman kont gouvènman sa yo k la, men nou pap fèl, nou pè. Nou pap fèl nou pè. Ou pale nou pral di a e mizisyen byen ba nan politik. Men tandi ke lè e te kont Jovenel la, lè enterè Dimitri Vorbe te menase a Boulos, nou tout te met tèt nou ansanm pou nou te pran lari. Lè sa nou te bliye si nou te mizisyen. Wè Ti Djwa li menm tèlman l pa ka pa vini, li di m, mwen vin sipòte Izolan. Ebyen m pa gon pwoblèm pèsonèl avè w. Men kesyon ap vin ap vin ap vin di ou fò n fè moun yo retounen lakay yo, ou konprann mwen, pou w pran lari an. Lè w te pran lari kont Jovenel la, moun Matisan te re te te te tounen lakay yo? Lè w te pran lari kont Jovenel la èske moun Matisan te tounen? M pa kwè sa non. M pa kwè sa. Antouka. E janm sot ba. E avèk anpil respè, avèk anpil love ke m gen pou ou. E sa. Izolan di an, m sot fè tout analiz yo pou ou, petèt ou ka pa gen tan pou gade tout videyo an, men m swete a koupe, y a koupe l ti bout ti bout voye ba ou. Sa Izolan sot di an la, lè Izolan t ap pran lari kont Jovenel Moïse la, moun Matisan l si te deyò yo pa t pa t janm tounen lakay yo. Ok. Izolan se yon nèg ki fè yon pakèt bagay pozitif nan kominote nou an. e izolan e fè yon pakèt bagay pozitif nan geto yo. E jan m sot ba, m pa gen yon pwoblèm pèsonèl a izolan. M pa gen yon pwoblèm pèsonèl a izolan. Men, mwen nan yon batay, pandan m ap di sa, n ap raple m yon manifestasyon m te fè anndan Lasalin, m te nan tèt yon manifestasyon ki t ap di, Fòk Jovenel ale, fò l ale, fò l ale, O fò Jovenel ale, fò l ale, fò l ale. Poukisa m te fè manifestasyon kont Jovenel? Mwen menm kap pale la poukisa m te fè manifestasyon kont Jovenel? M te fè manifestasyon kont Jovenel paske eske n konn se sou Jovenel Moïse mwen viktim plis pou vagabon kap sal, jounalis vagabon, jounalis delenkan kap sal non prezidan Jovenel, kap di Jovenel Moïse kreye gang yo. Tout frap mwen pran sou la, mesye, tout frap Jimmy Cherizier Barbecue pran e sou Jovenel Moïse lapolis sakaje m plis. 17 18 jen 2021 avan lanmò Jovenel lapolis antre Delma 6 fè dega e sa k fè m pral manifeste kont Jovenel wi e se nan kòlè sa ti Tony pral peye wi se nan menm e menm swit kòlè sa ti Tony peye pou li. La police antre lakay mwen, la police sakaje l sou Jovenel. Ebyen eske nou konnen jiskaske Ariel Henry ale, m pa janm sibi atak. Tandike m goumen rèd konsa kont Ariel. Eske n konnen Garry Conille vini e demagoji k t ap fèt m pa t janm pran frap, jan w tande Theriel t ap fè djòl li fè bòkyè, la police ap fè sesa, pa t janm gen bagay konsa yo vre. Eske n konnen 9 vòlè sa yo vini se drone yo lage 9 vòlè yo pa janm breeding men pa janm gen operasyon bagay kout nèg yo ebranle m vre e ranson tande Theriel a Morvan ap fè djòl yo fè bòkyè kounye a yo pran lage drone sou mwen ankò mon siksè Ebyen e sou Jovenel Moïse wi m viktim tout bagay. Kounye a fò m gen kouraj pou m di e ke menm mwen menm m te fè manifestasyon kont Jovenel. Men manifestasyon m nan ki enterè manifestasyon m nan? Paske Jovenel yap di yap di map travay pou Jovenel. Epi m pa m pa janm fè yon semèn pou m pa pran 2 operasyon nan semèn nan. E Jovenel Moïse ki kòmanse kraze ba Dèlma a wi. Bay tout operasyon mwen sou Jovenel. Tandike nou te di map travay pou Jovenel. Jovenel Moïse pa gen anyen pou l te wè a bandi. Jovenel Moïse pa gen anyen pou l te wè avèk gang. Jovenel Moïse manti. M tande jounalis la di oh Jovenel te di lè m mouri e sa map kite e sa lap kite pou nou an. Kòmsi yo vle atribiye deklarasyon sa avèk Genève lè a. Bann mechan, bann vagabon. Ebyen se bagay sa yo, chak fwa m sonje yo k fè m pi chimè kont nou. Antouka Izolan, m pa gon pwoblèm pèsonèl avè w. M pa gon pwoblèm pèsonèl avè w. M pa gon pwoblèm pèsonèl avè w. E sa m di a m kenbe l, m kanpe dèyè l. Fok ou pran lari a. An atandan pou ou ka pran lari a, pran angajman. Mande moun ki nan kan yo pou yo komanse leve kanpe. Fok nou patisipe, fok nou pran angajman. M pran ou kom yon figi ki koni, ki bagay. Mezanmi al pale pou ekip lot atis tou ki te nan lari a. M pran li valab pou yon ekip moun ki tap pran pozisyon, ki tap tiye Jovenel, detwi karaktè l, tiye karaktè l, detwi karaktè l wi. Men pwoblèm menm avè w pa pèsonèl monchè. M pa ta ka gen pwoblèm pèsonèl avè w ti nèg dwè ki goumen k rive kote w ye a monchè. Li pa pèsonèl ok. Ankò yon fwa, tout moun, tout moun endisekteman ki patisipe nan detwi karaktè Jovenel Moïse. Tout moun ki patisipe endisekteman nan touye Jovenel Moïse, nan touye Jovenel Moïse, atan nou yon jou e ke l mèt aprè 5 an, 10 an, gon moun kap bat li pran nou e pi l bay Jovenel Moïse jistis. Moun kap pale a rele Jimmy Cherizier Barbecue. M se prezidan e pòt pawòl pati politik Viv Ansanm. La jenès pa janm bliye sa. Mesaj pa m pou nou. Kontinye fòme tèt nou. Mwen, ay tablèt mwen. Live mwen ta bèt mwen. Live mwen ta bèt mwen. Ok. Kontinye fòme tèt nou. Konesans se pouvwa. Lè w konnen, moun pap ka sèvi avè w nenpòt jan. Wè men menm yo ka eseye detwi w, men yo pap ka itilize w tankou kapòt pou yo jete w. M ale. M renmen nou anpil.